Prezantasyon Minispalite Mol Sen Nikola Mol Sen Nikola se yon komin an Ayiti ki sitye nan estrèm pwent lwès peninsila, nan nòdwès peyi a. Se jou 6 desanm 1492, Jou Sen Nikola, Kristòf Kolon te debake ak mesye l yo pou premye fwa sou zile ke li batize Ispanyola, nan lang panyòl la, sou sit la ki pral rele Komin Mòl Sen Nikola. Fransè yo konsidere l kòm yon vrè Jibèlta nan Karayib la, ke yo te deside fòtifye sit estratejik la nan bè a apre lagè setan 1756, 1863. Kidonk, an 1764, yo te kreye yon ti vil ki gen yon plan kadriyaj ki te batize ak menm non ak bè a, kounye a Villemol Sen Nikola. Nan dat 31 dawou 1798, jeneral anglè Thomas Maitland remèt kle Villemol Sen Nikola bay jeneral nwa Toussaint Louverture, ki te distenge tèt li kèk mwa avan lè li antre triyonfal nan vil Pòtoprens ak lame li te fè ak ansyen esklav yo, sa nou batize Reviman Tousen Louvèti nan syans sosyal yo. Vilmò Sen Nikola Gen yon popilasyon de 30 mil 795 mil abitan selon dènye resansman ki fèt pa estimasyon nan lane 2009. Komin Nò Sen Nikola konpoze de 3 seksyon kominal, Kot de Fè, Mawouj ak Dami. Aktyèlman Maude viv de 60 pousan nan lapèch, 15 pousan nan elvaj, kabrit, ak 25 pousan nan agrikilti, pistach, mayi, pòmdetè, fig frans, bannann, manyòk, palmis, kokoye, elatriye. Bote natirèl Mòl Sen Nikola yo san parèy, ak bèl plaj sab blan li yo, lajè bè li yo ki pwoteje kont van yo, karenn li yo, yon lanmè klè ble, koray li yo kote pwason miltikoulè ap viv, panorama ezotik ak abondan li yo, lari li yo byen trase ak vestij kolonyal li yo, bèl gastwonomi li yo, tou wòch li yo, prezante yon potansyèl touristik reyèl san parèy. Potansyalite touristik Mòl Sen Nikola pwouve a klè vwayajè altènatif la ke Ayiti pa sèlman peyi ki pi pòv nan emisfè Nò a, jan imajinasyon Lwès la di, menm jan ak pi popilè demokrasi patisipatif vwazen li yo, nan Amerik la. Vil Mòl Sen Nikola rasanble tout potansyalite sa yo. Destinasyon Lakay Poud te vizite komin Mòl Sen Nikola nan lide pou fè wè e konnen richès ak valè ki genyen nan zòn sila. Pou ale Mòl Sen Nikola, ou travèse plizyè lòt komin ak seksyon kominal tankou Pòs Metye, Kabarè, komin Jan Rabèl, Lakoma, setyèm seksyon Gran Sous. Lè nou rive Mòl Sen Nikola,

Prèske yon il. Nou etidye sa nan istwa Dayiti, apre sa gen prèske yon prèskil. Yon prèskil se yon tè ki est antoure de tou lè kote. Men li pa yon il paske li pa nan mitan lanmè. Se yon pwent ki rantre nan lanmè a. Destinasyon lakay tout se je pèp.

Mòl Sen Nikola. Nou te rankontre jenès Legliz Nazareyen an sou prèskil la ki t ap pwofite eksplore pandan pasay yo nan vil Mòl Sen Nikola nan kad kan dete. N ap envite w gade kijan anbyans lan te ye.
Ayiti bèl fanm ou mache nan tout sa mwen renmen l jouk mwen vle fou

Katolik zile a kote moun yo vin adore, vin priye, men se pè Moule ki vin selebre mès la tou. Bon tout sa se yon platon. Bon m pa ka estime a konbyen a konbyen distans M ye la a men zòn nan la a sa wap gade kot la la a ki desann sa se branch lan men ki sòti nòdwès la a sa vle di ki sòti antre pòdepè latòti a ki desann la a ou konprann sa a se kanal ke m toujou tande yo di se la tout batiman pase nan kafou sa la a kafou a se la l ye. Sa vle pou kantite bato nou genyen k ap pase la a, nou pa gen yon goud ki rete nan kès leta pou li. Mèri, mèri Mol Sen Nikola a, nou ta ka di ke ta gen yon resèt li fè nan branch lanmè pa nou an la. E nan espas kote m ye la, kote fa a ye la, e leswa lè Kiba limen, w ap gade limyè Kiba, w ap gade fa Kiba a limen. Ou konprann? Sa vle di nou pa lwen a Kiba la. Men si n te genyen. De vizyonè ki eklere nan peyi a, senatè, depite nou yo, e e prezidan, minis nou yo, e. Sa a la pa ta lage sa kòm yon savann. Ou konprann? Sa a la pa ta lage kòm yon savann. Chè, panse nou sipoze goumen, nou menm jenès la nou sipoze goumen pou nou gade ki sa n ka fè tou nan peyi a. Nou pa ka lage peyi a konsa. O! Antoulèka, destinasyon lakay se je pèp la, se je tout lemond antye. Nou menm nou la pou n kapab fè ou viv tout sa ki, tout sa ou menm ou pa t konnen avan ou te pati oubyen ou menm ki nan lòt depateman. Ou menm ki anvi vizite depatman Nòdwès, Mòl Sen Nikola se youn nan zòn, se youn nan komin ki genyen anpil, anpil, anpil, anpil e, jan m te kapab di sa, opòtinite, ki genyen anpil bèl plaj, ki genyen e, e, e, e, bon jan lamè, ki genyen. Ahh anpil anpil anpil anpil lòt bagay ankò ou di. Mwen se Jean Elvis, mwen se vis kowodonatè asosyasyon jenès legliz Nazaren an. Alò se avèk yon santiman de satisfaksyon ke nou mennen jenès la vin sa vin vizite travay sa ki se epa, pou n pa di prèskil de Jovenel Moïse. Bon rezon an, bon m tou ba l rezon l, se pou w poze kesyon an. Prèskil la se le fè ke mwen kwè se prezidan Jovenel ki te. amelyore espas sa, pwèv sa yo tou bay prèske la pote non prèske de Jovenel Moïse. Alò pou reponn avèk kesyon w lan prensipalman, pou n mennen jenès la la, se te avèk yon motivasyon enòm de la pa de bò kote komisyon an, epi de la pa de jenès la osi ki te mobilize pou ke yo te vin patisipe nan pou yo vin dekouvri bèl mèvèy sa la, kote ke ou kanpe la w ap gade tout. Oseyan nèt, ou ap gade, prèske m te ka di w ap gade Kiba anfas wi, se avèk yon santiman de satisfaksyon ke nou mennen jenès la la jodi a pou te ka vin fè gran dekouvèt sa. Ok mèsi Mesye Idriss e Mesye Prezidan Cheri Dakofta e nou konnen se ou menm k ap mennen, k ap dirije komisyon sa a depi yon bon bout tan e nou konnen Ayiti nan moman la tout lavi chè, e pa gen kòb, ekonomi an pran yon gwo kou, men e nou ka di nou depi kilè nou nan Bigmall, konbyen jou n ap fè e kisa nou reyalize pandan de pasaj nou nan vil Mall Sen Nikola. Bon, m salye Destinasyon Lakay Pro ki se yon medya an liy. E se yon plezi pou m bay yon antretyen nan medya sa a. E se yon fyète pou mwen, m felisite. Tout moun ki fè pati medya sa a, Feco ansanm avèk Lektè Casséus et les autres, m kapab di Mòl Sen Nikola se yon lye touristik, yon zòn seduizant, se yon plezi pou nou pou nou vizite zòn sa a. Se pou la premyè fwa ke mwen vin la, m kapab di w ke m anvi abite nan yon sipèb zòn. Se yon zòn ki pa sou zye nou, se pou nou se sa ke komisyon an te deside. pou ke nou mennen jèn yo bò Sen Nikodem e kapab di nou vini la mèkredi nan aprè midi e jodi a se samdi nou prale retounen pòdepè dimanch nap pase 4 bèl jou isi a 4 bèl jou isi a 4 bèl jou danbyans 4 bèl jou daprantisaj 4 bèl jou. An mod touris ke nou vin pase isi a, se yon plezi m santi m satisfè de jou ki pase deja yo e m espere ke m ap kontinye satisfè paske zòn nan li se yon stimilis ki stimile w pou satisfè avèk bèl konstriksyon, bèl lye touristik e jan pas. Mesye map gade sou vizaj nou, nou trè kontan, nou satisfè, men bon kòm se nou menm ki mennen e jèn yo la, nou satisfè. E jenès la kijan nou wè yo mobilize, eske nou wè genyen satisfaksyon sou vizaj yo pa rapò avèk kèk lye nou vizite, map gade map swiv nou depi avan yè, map gade nou nou moute desann nou rive nan plaj, nou ale nan Reziye, nou ale Columbus, map gade yè nou tap enjoy nou Columbus, eske nou santi jèn yo genyen satisfaksyon. satisfaksyon lakay yo.
Mwen kapab reponn wi a san pou san paske objektif la se te pou mennen jèn yo la pou yo pèmèt yo jwenn satisfaksyon ke y ap chèche a. Nou te oblije kreye yon ansanm d'aktivite, yon ansanm de deplasman, yon ansanm de vizit k ap pèmèt ke jèn yo satisfè de moman ke y ap pase la. Kapab di atant nou konble. Se nou menm ki egzijan, nou menm ki kwit manje a, nou pran gou manje a, manje a bon, e moun yo tou ki goute manje a, yo vin pale de manje a, yo pale li ak ki santiman ke yo t ap konsome manje a, m kapab di yo satisfè, jenès la satisfè, se pou rezon sa ki nan fasil pou komisyon k ap moute a oubyen komite k ap moute a pou yo òganize yon aktivite paske nou fè depasman de nou menm pou ke nou kapab konble atant jèn yo paske nou konnen jèn yo gouman anpil, yo renmen manje. Gou, li manje anpil tou. Se pou rezon sa ke nou te chwazi reflechi byen pou ke nou satisfè jenès la, nou satisfè chak jèn ki deplase ansanm avèk nou, yon fason pou jèn ki pat deplase yo kapab wè ke gen yon nesesite pou yo ta vin ansanm avèk nou, pou yo kapab satisfè tèt yo, dèt yo dwe tèt a yo a, pou yo kapab peye dèt la ane pwochèn avèk komite kap moute nan tèt lajenès pou

Pase moun ki te responsab lekòl sa a pase lontan isi a se vil li ye e sa vin ba yon ti deranjan nou vin pa jwenn moun ki responsab bagay sa yo ankò donk de sa w pase ki te dèyè yo toulède se te fo men isi a te gen anpil gwo moun ki te kenbe zòn nan Bouda zòn nan vin kraze dife. Wal tande yon ti moun sa yo ale nan lòt nan lòt kote yal fè pèch hein yal fè pèch nan lòt nan lòt zile konsa tou yale nan lòt vil se avèk yo ou wè peyi a la nou vin wèl konsa. La te gen anpil kouran e moun ki te responsab bagay sa yo te gen moun la pou yo epi yo te gen moun la kri yo. Bon, mwen rive pou la la, malèzman nou fè lay nan, nou pa nou pa fè pou la, nou chita yon kote nan pale. Pou koman se mache wap wè koman koman la te. Dispanse bagay sa yo nan vil nan santral la nan vil Molse Nikola. Ou konn isi a se elwanye Molse Nikola san zile. Tout bagay nou ta bezwen ki. Ou pèmeyab pou nou ta jwenn yon ravin se bol pou pran nan kan li. Le pase avek prezan pa menm. Nou pa konn pou le fiti. Le pase a prezan pa menm. Pase nou pou bo isi. Epok m konnen m te isi. E m te konnen isi te gen anpil bel bagay. Men koulye a la bagay yo. Yo vin vire peyi a an swa.
ap degrade se konsa l vini.
Apre sa nou te mete tèt nan konpayi Sigora, yon pwojè elektrisite ki pèmèt tout sikonskripsyon Mòl la alimante avèk kouran. Fegin Menelas te pale avèk yon nan responsab konpayi sila, nou envite w. tande pou n ka gen plis detay. Siwo a se Sant Medsin Lekòl Sen Nikola. Se yon konpayi ameriken ki antre nan peyi a an 2015. Yo di kote de Pol Sen Nikola, Jan Ravèl, Bonbad epi Vèdeyèn. Se yon konpayi prive li ye. Se yon konpayi prive. Yo te vini nan objektif pou te kapab kouvri tout depateman Nòdwès la avèk elektrisite. Men vi a, konjonkti peyi a, konjonkti politik la fè yo pa arive atenn avèk objektif jeneral yo te genyen pou depatman an men e kanmenm yo kenbe avèk 4 komin ki se Mol Sen Nikola ki se sant sant sant sant sant sant lan epi yo Jan Rabèl yon lòt komin yo Bèdeyèn epi yo Bonbadopolis. Maten an la a destinasyon Lakay Kont epi kontan pou vin vizite espas sa a elektrisite sa a. ou kapab fè ou menm ki pat konnen sikou a paske gen anpil moun kap pale kap di se pou entèl li ye se pou entèl se pou ayisyen se yon bay politik ki dèyèl men se pa sa maten an la se pa sa nou pral fè w viv kèk videyo epi nou pral pale avèk responsab sant elektrisite a pou l kapab ban nou plis enfòmasyon plis detay. Jan nap gade l la la se konpayi Sigora ki sitye nan mòl Sennikola alò ki vini pou vin bay moun yo sèvis nan zafè kouran. Konpayi sa te antre mòl Sennikola an 2015 men li te vini, li pat vini sèlman pou l te rete mòl. Se rezon sa ki fè ke nou pase Mawouj e Jan Rabèl, nou wè l Jan Rabèl, nou wè l Mawouj alò. Jan nap gadel la la se santral la. Sa se tank kote yo stoke gaz. Sa son jeneratris Perkins 500 kilowat. Sa se materyèl konpayi ya. Lò materyèl sa yo te vini pou te bay pi bon sèvis nan fason mesye yo ap fè konstriksyon yo. Men pa rapò avèk jan peyi a vin ye la, tout bagay oblije kanpe. Men sa pa anpeche ke konpayi a toujou bay sèvis tout kote li alimante nan zafè kouran. Jan nap gade la a, nap gade yon pakèt bèl bagay la a, e ekstènte bagay pou misye yo. Alò si ta gen dife anfas moun ta pran pou mesye yo detwi etèn dife bagay sa yo wap gade a se kòmsi se on dirè ke n pa ayiti.
Sa se transfòmatè k prete kòm rezèv lè gen kan pàn. Ok, sa n ap gade a la se sèlman mol Sen Nikola k genyen lan peyi a. Sa se materyèl Tesla. Sa bwat sa k make Tesla a se envètè a. E sa lòt 3 pak sa yo n ap gade lòt bò a se batri. M kwè e kapasite sistèm sa se 130 kilowat.

Disponib pou lè gen pàn. Mwen deside avèw la. Mwen deside avèw la. Mwen deside avèw la. Yo gen sistèm jeneratris, yo gen sistèm solè. Santal solè sa se 200 kilo wak li. Sa se 200 kW jom ta di nan lè a, se pi gwo santral ki gen nan peyi a, pi gwo santral solè ki gen nan peyi a. Gade gen 6

kote kay nou, kay li menm, kote kay la sitye tou sa. Se menm enfòmasyon sa yo a, yo anrejistre sou sistèm nan epi moun, epi yo vin mete, yo vin enstale yon kontè pou moun nan. Men kontè sa a, li, se li menm ki sou aplikasyon avèk tout enfòmasyon sa yo, lè moun nan mete yon minit kouran, swa pou, swa kontè l ta gen yon pwoblèm, depi moun nan sèlman parèt nan biwo a, li di m rele entèl wi.

paske pa gen desen men sistèm nan di ke kontè sa a pou pa gen mèt tèl pa dwe gen se yon sistèm ki 80 pousan enfòmatize e ki entelijan alò pou pou moun nan moun jan moun yo achte moun kouran se kòmsi o kontrè ke menm menm jan yo prèske menm jan Li achte pap madam avèk lapoula. Moun nan gen yon nimewo kontè yo anrejistre e kontè avèk yon nimewo sou sistèm nan. Enpi avèk moun sa yo te di a madam monchè ou vin fè aplikasyon ou vin achte yon kontè. Enpi apatide jodi a ok nou ba w kontè a men nimewo kontè a se 40. 46 50 lè moun sa pral achte kouran se 40 menm 46 50 sa ap bay epi yo mete nou okouran ankò.
Ayiti bèl fanm ou mache nan tout sans.
Nou te vizite tou plaj Riziye ki twouve l toujou nan sant vil Mont Sen Nikola, yon vrè espektak natirèl san parèy. Nou an dirèk depi plaj Riziye. Reziye se yon plaj m kapab di ki sou kontwòl mèri Mòl Sen Nikola a. Avan w antre nan plaj sa, w ap peye 50 goud devan baryè. Men gen yon lòt plaj ankò akote li, agoch li, ki rele Boukan. Boukan an se yon plaj oubyen m kapab di se yon se yon ti vilaj ke fransè yo Vini la yo yo yo yo yo la yo yo chita yo bati yo pou yo enjoy yo pou yo enjoy yo e se la yo se la yo rete se la yo tou abite se la yo tou abite. Nap rantre sou plaj la la bèl bèl bèl rivaj bèl bèl sab bèl lanmè lanmè a pwòp lanmè a pwòp bèl sab blanch. Vwala, chak 5 desanm, 4 desanm, nou konnen toujou gen yon festival, se sou plaj sa la ya toujou fè festival la, ki se plaj Resi.

lè li te debake sou zile a arebò 3 gwo bato. Nou tout ki se Ayisyen, nou tout ki se kretyen, nou konnen ki sa lakwa reprezante pou nou menm antanke pèp, pou nou menm tou antanke Ayisyen k ap priye chak jou. Depi nou wè kwa, nou wè Jezikri, nou wè anpil lòt bagay ankò, lakwa se yon senbòl, se yon senbòl senbolik. Anpil moun ki katolik konnen nou konnen kisa kwa reprezante pou yo. Madi an la se prèt sa destinasyon l ale Aude pote pou ou. Gwo senbòl sa a ki se lakwa sen, ki se lakwa. Lakwa nou konnen se Bib la, e nan pye kwa a nou pral gade kouwòn jèn ki rete la. Alò nou va konnen kiyès ki depoze yo. E sa se lakwa peyi Bondye a. E pou nan santre vil la anba a, w ap gade lakwa nan nò, mo l se lakwa. Lakwa. Lakwa a nan fas nò. Li genyen kat pwen kadino, le nò, le sid, lwès e lès. Li genyen kat pwen kadino e si ou nan, si ou konnen, si ou konnen, si ou konnen mozeyik ou la, Lakwa a li o nò de lavil. de la ville Mall Sen Nikola e nou konnen aktyèlman la gen yon pelerinaj e nan legliz katolik Mall Sen Nikola e destinasyon lakay Grot ap fèw viv mwatye oubyen moso nan Pelerinaj sa. Pelerinaj la se plizyè legliz katolik nan departeman an ki vini Mol Sen Nikola pou kapab priye, mande vin mande Bondye pou fè yon bagay pou yo. E yo la depi vandredi. Yo la depi jedi, y ap priye, yo nan legliz katolik la, apre aprè midi a la y ap vini lakwa, y ap vin priye, y ap vin nan pye, nan pye lakwa, nan pye Jezi Kri, pou vin fè demand yo. Nou konnen se pèleren yo ye. Yap vin mande Bondye, yap vin mande papa yo ki se mèt la pou fè kichòy pou yo.
Ayiti bèl fanm Ou mache nan tout sa Mwen renmen w jouk mwen vle fou Mwen te tou pwofite vizite legliz katolik la tou. ki se pawas vil la, youn nan pi bèl achitekti legliz nan peyi a. Nou sou plas dam nan la a devan legliz katolik Emmaul Saint Nicolas a. Se yon bèl achitekti, li fèt avèk wòch sèlman.

Se te yon bèl pelerinaj ki tèmine dimanch maten an la. Nou pwale kite zòn nan.
Ayiti bèl fanm. Finalman, nou te vizite La Poudrière ki se yon ansyen vestij kolonyal ki toujou vivan nan komin nan. Ann tande kòman anbyans lan te ye anndan

E Lapoudryè, poud sa a, se te rive yon epòk yo te vin fèmen espas la akoz blan te konn soti lòt kote vin pran poud pou al fè katouch, pou al fè kanno. Nou pral fè w viv espas la pi byen, nou pral rantre andedan l pou w kapab. Gade espas la, malgre li kraze se maji yo ki rete men gen yon lòt espas lè w antre andedan l se la yo te stoke anpil bagay lamèri mòl te fèmen l men pou kounya la yo ouvri l yo genlè retire tout materyèl ki te ladan yo yo retire yo. Vwala nou pral antre andedanl. Nou pral antre andedan la poudriè. Malgre li pa gen anyen andedanl men wap gade achitekti a jan li te fèt, wap gade espas la jan li te fèt andedan an.